Bonjou, bonswa, depan de lè ou pral gade, tande videyo sa, se zanmi pa w lan, Theodore Construction, ki rantre lakay ou pou yon lòt videyo, nan menm objektif lan, se fòme w kote w ye an. Alò, jodi an se dimanch 10 avril 2022, e nou vini avèk yon ti videyo tou kout pou ou, ki pa twò long. Ou konnen menm kòman nou fè bagay yo, se nan moman ke n ap pratike avèk elèv yo, ebyen nou filme yon ti bagay osi pou nou voye ba ou. Ou menm k ap suiv nou an Ayiti, an Repiblik Dominikèn, Chili, Meksik, Etazini, an Frans, e Brezil, e nan lòt peyi ankò, nou di ou kenbe la, nou kontan. ou anndan fanmi an e ou menm ki apèn rantre anndan fanmi an nou di w mete w alèz chanèl sa se chanèl pa w li ye ou menm ki toujou ap pataje toujou fè sa se parapò de pataj ou yo avèk moun w ap voye link yo bay ebyen ki rann fanmi an gentan ap avanse nou kontan e prèske chak semèn nou gen anviwon 10 abone anplis se kèlke choz se kèlke choz. E piti a piti wazo fè son li. E se sa nou konnen. E gon lòt pwovèb ki di w e plizyè ti patat vin fè yon chay. Se a di chak grenn moun ki antre anndan fanmi an se pa bat n ap fè, se pa rekile n ap rekile men se avan n ap fè. Ok se pa. Mwens nap mwens se plis nap plis ok nou kontan ebyen rete swiv video sa avèk nou e menm loske ou ta wè e kawo elèv yap poze yo ta gen diferant kolè men se menm mezi an yo ye ok se menm mezi an yo ye. Nou pote video an pou ou. Wap gen kontwòl jwen yo ki se home tap ok nou trè sansib pou sa. Wap gen kontwòl nivel yo nap kontwole avèk pompe son ki se bip nou ta kapab di e se ann ki pi wo ke lòt. Sèdi rete branche e nap toujou vini avèk video pou ou. E nou pwomèt tou gen dot videyo sou chanèl lan. Se pa san rezon nou pa titre chanèl lan Theodore Careleur, men nou titre l pito Theodore Construction, paske nou pa sèlman ap fonksyone o nivo seramik, men nou gen dot bagay n ap Pote sou chanèl lan ok. Nou kwè ke o fil di tan wap gen pou wè yo e nou kwè ke ou pap regrèt e ou menm ki toujou ap mande nou e kèlke done atravè whatsapp nou si ou pase an prive ebyen ou mèt toujou fèl ou pa bezwen ezite fèl sèlman nap toujou di w pran ti kal pasyans Se lòske w voye mesaj lan wè n poko fè w repons, e pa bliye se pa sa sèlman n ap regle, e j'ai beaucoup de choses à faire en ce sens oblije pasyante. Avèk pasyans nou kwè ke n ap rive.

Yo deja pèdi 2 pwen sou li. Plis ou gen yon fadyo yon nivel, ou pèdi yon pwen, sa fè 7 pwen ou fè. Ok, ok, dam kap. Kounya ou nan Dovin? 5. Mezanmi, si nou wè gen yon solèy, mande kouvri anlè a pou mwen. Paske solèy lan rèd. 7. Chèf, ou fini wi.

A 55 wap remet mwen. Konbyen minit misye rete la mesye? Di 49 la misye rete 6 minit.
6 minit? Wi. Ou rete 6 minit nan 6 minit, degaje ou wè si ou ka mete 3 pyès lan. M pa konnen. Ay kòm ou te gen yn èdtan ou pat ka mete 6 pyès. M pa konnen si nan 6 minit ou ka mete lòt 3. Tèt chaje. Elèz ap prepare. Jan nou swiv lan la a. Se avèk sab mouye nou fè li. Ok. E avan elèv yo gradye, yo gen 2 pratik pou yo fè avèk e mèsk la ki se mòtye, sab, siman epi dlo. Nou konnen melanj sab la se konye si melanj mòtye a se konsa li ye se sab, siman, dlo. Yo gen 2 pratik pou yo fè avèl men.
Jiskaprezan 3 nèg ki fè 9 50 wi mesye. Mesye ann ale mesye degaje nou mesye. Mèt la. Jiska mèt la gen 3 elèv la fè 9 50 9 50. Eske w apèsi w ap fè 9 50 lan menm?

Live alligator ye la, se boss kap fonksyone la. Wala fè dis non, si m kouri nivel la sou li pa prale. Nap fon gade pou nou wè mesye. Ok. Ay premye de pyes lan. Wè li fwe. M gade mwen. Ou kon ti fay tou piti papa. M wala vel toujou. Ki sa la piti. Prens lan, ou tonbe wi prens lan. Ou wè li prens lan, m pral leve menm. Ou wè l prens lan. A di pyès sa te mande desann. Non, prens lan toujou fè anpil efò. La ou gen fay ankò prens lan. Ou wè prens lan, tonbe song, bit. Api jwen ouvè. Bon. Tout menm ou fon ti nòt kanmenm. Maye nan 6 pyès pa w la la ou fon efò. Eeeeh ok. Mesye ou fè efò kanmenm wi. Vincent ou fon 8. Ou fè 8 tande Vincent. Men pa bliye. Gen yon lòt nèg ki fini ankò wi. Ou te nan 10 ou pa kab desann nan 8. Malgre la sa a plis pyès. A se sa a e 6. Men fè plis efò toujou ok. Menm se konsa nou fè bagay yo isi an. E pa jwèt. Konprann e pa jwèt. Sa son. E pa jwèt sa son lòt elèv.

Pou mwen. Gade konpay.
Danje pou Brezil. Sa a, se pa danje pou Brezil sèlman. Li danje ni pou Brezil, ni pou Ayiti, ni pou Ajantin, ni pou Meksik, ni pou tout peyi. Pa gen kesyon de pyès yo pa menm. Fanmi men, pyès sa a. Pwent sa a t ap soti deyò plis. Pwent sa a m pa gen pwoblèm lòtbò an. La l te sipoze ban mwen nan pou l te fè l vin. Sa, ou wè kote ou pèdi l la, men kote ou vin pèdi l la. Pyès sa e menm a pyès sa li, men lòske diferant koulè se menm. Men, sa di ou menm ki pa travay. Ou wè sa ou pèdi la, ou wè sa pi devan, men sa kounye a, vin pi dèyè. Se a di, sa ki sipoze vini bo isit konsa. M di nou sa deja mesye, kounye a sa tap vin bo isit konsa. Tout pyès sa yo gen 45 mesye? Tout sa e sak jete wi. Wi tout pyès sa yo gen 45 se a di wap travay an tèt yo. Se il en est de même. Non sa ki jete. Sim pa fè nou wè erè sa yo loske nou rive nan yon travay kounye a la yon chèf mete nou nan yon travay kounye a nou pral travay an tèt yo. Sa di tout sa nou fè yo m tou korije yo pou nou wè yo. Konprann sa m di w la? Sa di sa fòk nou trè trè veyatif an se sans. Sa nap fè a fòn fèl byen. Ou fin mete premye pyès ou, sa e premye pyès ou. Dezyèm pyès ou an, ou dwe byen kontwole. Ou dwe byen twonbe. Epi de twazyèm pyès ou, ensi de swit. Ensi de swit, ensi de swit. An fanmi. Pwede m nivo kounye an. M pral kontwole eske, eske ou, ou te pata nivo an. Pwede m youn, pwede m youn silvouplè. Bon. Ou pa nivo nou? Ou gen fay? Ok, sa a bon li menm. Sa a bon. Ok. Toma.